Salut salut bonsoir tout moun mwen kontan antre lakay nou pou bèl emisyon spesyal sa alò jodi an nou gon envite de mark ok yon envite de mark se sur ke nou wèl envite a e jodi an nou pral pale de peyi paske anpil moun mande m vanda m konnen w pa jounalis politik kòman fè m wè w antre nan politik mwen di non depi se peyi depi w se ayisyen sa k ap pase an ayiti an sipoze entèpele, ou sipoze, ou sipoze chache konnen. Alò se pou sa jodi an, mwen pote pou nou envite yon moun ki konn politik, yon moun ki konn anpil bagay nan sistèm dadi Ayiti. Alò nou pral debat kèlke sijè, kèlke kesyon oze, paske nou konnen envite m nan ap reponn. E nou pral, piblik lan tou nan fè entèraksyon avèk nou, paske nòmalman pwoblèm peyi an se pou nou tout. Bonsoir Mesye Jeudy. Bonswa Varda, se yon plezi pou m avèk ou, kè m kontan chak kou m wè m bò kote bèl tèt de pam ayisyèn, m santi m milyonè, m santi m rich paske nou bèl anfòm.
Jisteman, mèsi dabò paske w te aksepte envitasyon paske annik m di w sa ou di m pa gen pwoblèm, se di a ke ou fè l ak kè ouvè, jisteman ou di m pa gen pwoblèm. Tout sijè jodi an. Anvan n antre nan sijè a, m ap mande w pou w fè yon ti rale, paske m konnen ou se yon moun ki pase de prezantasyon, men kanmenm, fè yon ti rale pou moun yo kiyès ki Nènè Jeudy. Vwala, Nènè Jeudy, se ki kote m ka kòmanse la a? Se yon ansyen òm lame amerikèn, se yon ansyen polisye Siti Miami, se yon ansyen yon moun envestigatè pou State Florida, se yon moun ki enplike anpil nan eleksyon an. Ayiti avèk eleksyon pa polisye a, m se yon enspektè ki te fòme premye gwoup polisye Guantanamo, m enplike nan anpil aktivite politik, kiltirèl, mwen son animatè radyo pou plis de 25 an, m son moun ki renmen bèl fanm, bèl machin, bèl rad, m son moun ki fèm avèk tout zanmi epi an si konsène de respè, m son moun m pase m fè ti. Epi, preparatwa mwen, m fè ti kolèj mwen, m fè ti inivèsite mwen. E jodi a m nan yon ti kwen ke m te toujou reve pou m la, bò kote yon bèl tèt de fam ayisyèn, avèk yon ti gason, madan Masèl la, byen kanpe, bèl ti gason. Donk m kontan avè w.
Alò jisteman, avan ke nou antre nan sijè a, m ap mande w depi kilè w al Ayiti, dènye fwa w al Ayiti? Manman m t al nan antenman manman m an janvye, apre m te retounen an mas. Ok, se di mas ane sa a? Nan wi, mas ki sot pase la. De tout fason peyi a te toujou jan li ye la an mas. Wi, wi, wi, aktivite. Alò, sijè a, jan n di an, Ayiti un enfer que faire? Alò, Ayiti se yon lanfè paske nòmalman moun pa viv jan sè n ak frè n yo ap viv lan la, ok? Alò, daprè ou menm, kèk analiz.

fè eh paske aktyèlman kounye a gen moun an Ayiti kap viv tankou prens tankou princess e nou kapab di majorite pèp defavorize a ap viv an anfè paske yo di yo kriz peyi opòtinite e pandan ke wap jwenn moun gran ravin moun site solèy moun savann pistach tout moun sa yo nan difikilte men gen moun tou kap byen viv gen moun vandredi yo yo kite peyi a yal sendomeng yo antre chak lendi donk. Li vle vini yon lanfè men m pa kwè gen chans pou Ayiti vini yon lanfè paske sitiyasyon peyi Dayiti kounye a li pa konplèks men li liberal. E sa m vle di pa la se ke sa k ap fèt ann Ayiti kounye a Valda tout se tolerans. E m pral ba w plizyè egzanp Ayiti.

Eta jidisyè la li menm ki gen responsab tout sa ki wè avèk respekte lalwa. Pouvwa lejislatif la li menm ki gen responsablite pou respekte konstitisyon, pou fè lwa. Donk yo tout genyen yon devwa ki endepandan. Mentnan eske y ap mache jan yo sipoze mache? Mentnan si tout fwa yo p ap. Peyi yo sipoze mache, kisa k lakoz? E Ayiti, sa k ap rive kounye a, m kapab di se yon bagay pasajè, paske nou poko jwenn yon moun ki reyèlman gen volonte pou chanje sitiyasyon an. An kèlke egzanp, Boka Boko Haram nan Nijerya, m chonje nan ki eta l te mete Nijerya. Ya kounye a kote yo nou vin jwenn yon moun ki pran sa an men ki di non se pa ka kout ka ka kout pa ekzanp tan deja ou sonje sitiyasyon asis ki jan asis yo te ap koupe tèt ap kidnape de tout kalite yo vini istwa kounye a ou gen alkada e tan dot men nan sitiyasyon ayiti a son sitiyasyon ki dejenere e nou pral ba w an plizyè ekzanp pou m di w ke tout sa k ap fèt an ayiti kounye a se toleran. Lajistis se paske chak moun ki sipoze fè travay yo, ki sipoze pran responsablite yo, yo pa pran nan responsablite. An kèk egzanp, kijan kidnapin nan li rive nan yon moman ke ou pa ka jere? M pa konnen ou sonje ansyen chèf. Miss Michel-Ange, ki sa l te di? Li te di pwoblèm li, se pa bandi ki nan lari yo. Se lè l pran bandi yo, l arete yo, e pa sa? Se bandi ki avèk kòl yo. Se bandi ki nan machin ofisyèl yo. Se bandi ki nan machin ame yo. So, ou deja wè la a. Lè yon peyi gen koripsyon tou patou pa gen yon moun ki pran responsablite yo pou ta pini yo,
tout rès kò a pa bon. E lè w gade yon senp ti egzanp la, nan peyi serye yo akize oubyen yo lonmen nan. Ou gade gouvènman nou akizasyon, minis jistis la pa egzanp kitel yo di ke kit se vre kit se pa vre epa biznis pa nou. Men nan tout kote yo di ke mouche sa enplike nan kidnapin. Nan peyi a bò isit lontan li tap anba kòd. Aprè na triye farin nan diri blan. Li pa janm fèt paske otèl nan leta. Timye tounen kote ke nou di bandi ki la yo, yo gen yon bòs, yo gen yon chèf. Tande deklarasyon ke ansyen polisye Jimmy Cherizier fè semèn ki sot pase a. Li di yo si l pa jwenn sa l ap chache a, l ap tounen zam nan a moun ki te ba li l la. Donk sa vle di ke genyen yon nivo ke sitiyasyon rive an Ayiti. Toutotan ke nou pa gen chak moun ki pran responsablite yo a, responsabilite a sa li ye, e limyè wouj la e sistèm gouvènman an se yon bagay ki fasil. Nou tande byen. Ou genyen gouvènman an e e prezidan an ki te kon papa. E e ou genyen lwa yo ki se machandiz gouvènman an e pèp la ki se komèsan yo. Si tout fwa kounye a la. Valda wè siy lan ki di pa vire a goch epi w ale ou vire epi yon polis ba w kontravansyon epi sa vle di ke ou oblije peye kontravansyon an paske w fè bagay ki pa bon men sa ki fè depite a lage pim lage yon aksidan epi li tiye konbyen moun yon senatè ap di bon senatè m ye ou te wè machin mwen wè donk ou te sipoze kanpe. Fok gen yon pou ki pini moun ki fè sa kap fèt la pou dejenere. Ki dènye fwa w tande yo arete yon kidnapè, yo kondane li, ki dènye fwa w tande ke yo kenbe yon senatè, ki dènye fwa w tande. Mentnan ou gen lòt lòt kòman rele l Anèl Jozèf lè yo te arete l nan telefòn li ou jwenn konbyen moun ke l gen konvèsasyon avè yo, konbyen moun ke l pale, wè senatè ladan yo, depite ladan yo. jistis ladan yo eske se nan peyi sa yo ye epi kote ki gen jistis kote ki gen legal tout moun sa yo ta dwe vin la tout moun sa yo ta vin reponn donk vin gen yon lese ale ke moun nan wè ke
pitit sa gen nan vil epi li wè nan machin ofisyèl li wè lap byen abiye li nan bèchon jwa ye donk mwen m ka fèl tou. Ok tout sa men tout sa w sot di yo la banm yon kesyon pou m mande w eske w panse aprè tout deriv sa yo. Men an Ayiti, yon jèn ayisyen ki nan klas defavorize a, èske w panse jèn sa a gen yon wot estim lakay li, pa egzanp, pou l, bon, byenke an di klas defavorize, yo pa ofri yo anyen vrèman, Ayiti, bon, byenke m pa renmen di lè, lè m di Ayiti pa ofri m, se mwen k pou ofri Ayiti, men, an n pran kad global la, moun ki nan tèt nou yo.

Zanmi. Exactement. Donk, m ap ba w yon senp ti egzanp. Mwen te fini fòmasyon imigrasyon ke ofisye imigrasyon nan Miami Airport, epi m ta fè yon staj an Ayiti. Lè m rive an Ayiti, e djòb mwen se te gade bon paspò, bon viza. Men, genyen mesye, lè yo ilegal, sa yo rele raketè yo, lè yo pase pa ajan imigrasyon ayisyen an, misye pa siyen paspò a, men l konnen l pa bon. Lè misye. Bay devan mwen di monchè ou paka antre pase paswa pa siyen se devan ajan imigrasyon wap pase epi di men se misye ki te tcheke mwen se misye ki pa siyen paswa bon pou evite yon dezòd andan èpòt la mpa di anyen men yon semèn aprè lèm tounen mal kote misye mal kote ajan an mdi misye monchè ou konnen paswa nèg la pa bon lèw fè sa ou vin mete ou riske lavi plizyè moun ou konn kisa ajan an te di. Li di m, Chèf Nana, ban m di w yon bagay. M pa ka di w konbyen kòb m ap touche pa mwa. Men yon moun pral depann ou yon 2,500 dola ameriken pou m kite moun sa pase, m pa kite w pase. Menm jan avèk jèn nan ap pale a, gen yon seri de jèn ki gen ti prestij li, li sot lekòl li, li gen, li gen fòmasyon, li gen edikasyon li, men li pa gen yon goud nan pòch li menm pou l achte yon fresko. Tanp. Lè se sa k vin antrene plis moun antre nan geng yo, plis moun antre nan kidnapin nan, plis moun antre nan tiye moun nan. Se sa k fè anpil senatè, anpil depite, anpil moun yo akize yo y ap alimante bandi paske yo konnen sistèm ekonomi an, sistèm travay la yo pa genyen l. Wi, ti jèn nan li fin lekòl li, li gen prestij li men lè l ap gade televizyon, lè l ap gade yon moun ki sot aletranje, lè l ap gade. Yon lòt moun ki abiye, ki di, ki ka al fè edikasyon li pa kapab, li santi l enferyè a pwòp tèt li. Donk sa vin kreye yon konfli kote ke li egnye l. Men konsa tou ap gen anpil timoun ki di ke bon yo pa pou antre nan bandidis la, yo pa pou antre nan kidnapin nan. Men pandansetan y ap soufri seryezman. Se moun sa yo kounye a pou n chache yon papa, pou n chache yon chèf pou ki ede yo. On lòt egzanp, e responsablite mwen, m se papa. Ou genyen la a Valda, ou genyen 3 timoun, yonn ap dòmi, yonn ap fè devwa li, epi yonn avèk yon bwa ap fè deza, ap fè bri sou tab la. Ou di l pa fè sa, li kontinye ap fè l. Ou di l sispann fè bri, li kontinye ap fè l. Ou menm kòm manman, kòm papa kisa pou fè? Finalman, ou leve, ou pran baton an nan men li, ou se sa w bay. Ou fè l al dòmi, konsa, timoun k ap dòmi nan kè li, epi sa k ap etidye a gen apèl. Ayiti bezwen yon papa konsa, bezwen yon manman konsa. Tout ti zanmi, tout moun wè ki gen zam, ki gen bal avè yo, konn, yo pran yo chache teknik fason ou pran li, epi sa pou tape, ou tape l. Paske demokrasi pa gen libertinaj.
Libètinaj ki genyen an, fò l gen sakrifis ladan l. Jisteman. Men, pwoblèm ki genyen, sa k di ann Ayiti an, paske. Si map fon bagay ki mal, m pa ka ede ti bèt mwen ankò, ou dakò avèm? Exactement! So, konnya la, kisa pou n fè pou n soti nan enpas sa, paske nòmalman, moun kap dirije yo, se yo k mèt dezòd la, nou klè sou sa. So, konnya, kisa, kòmsi, kisa ke nou ka fè pou nou, ann di, pou nou soti nan enpas sa, ann di pou n jwenn yon lidè, ann di, paske nòmalman.

Moun ki pou edel soti nan sa li an. Bon e etan yon yon moun ki etidye law enforcement fok bon fok mwen diw sistèm peyi a li gen pou wè avèk sekirite peyi a men pa genyen yon peyi ki pa gran gras a sistèm entèlijans li gras a sistèm envestigasyon l mèt nan. Nan yon peyi tankou Ayiti e tout sa moun nan fè li ok, tout sa moun nan fè li byen e m sot ba w egzanp, si chèf polis la kapab di w konsa ti bandi k nan lari a ba li pwoblèm li, se bandi ki avèk kostim nan, kounya sa nou bezwen, nou bezwen yon papa. ki gen volonte a, ki gen lanmou, ki bezwen ranje peyi a pou ki antre mete yon sistèm lejislation sou pye, mete yon sistèm entelijans sou pye pou pase pran tout bandi ki nan biwo. M sot di w egzanp lan la a, yon y ap chache yon bandi epi lan dan machin yon senatè. Nan peyi serye ou byen w pa pa yon gouvènman serye, mwen menm Nènè Jodi m ap arete ni semanatè a, ni bandi a, ni machin lan. Pa gen manti lan sa. On polisye gen yon kontak aktyèlman kounye a pi gwo pwoblèm nou gen polis la divize e polis la se sèl fòs ki responsab sekirite yon peyi gon lame nou pa konnen ki wòl lame a byen ke lame a li menm lame a li menm li gen yon responsab pou sovgade avèk sekirite peyi a men ou gen yon fòs nasyonal ki gen pou wè avèk sa kap fèt andan peyi a tou toutotan ke ou poko gen moun ki etabli. Yon sèvis envestigasyon, yon sèvis entèlijans, pou kòmanse arete depi se moun non site, kit se minis ou ye, kit se direktè jeneral ou ye, kit se yon manm polisye ou ye, ki nenpòt sa, kit se yon boujwa ou ye, pou kòmanse arete moun sa yo, mete yo yon kote, nou fèk lè ap gen pwoblèm nan. Pase pwoblèm nan, li, li, li, kòman mwen di ou, li pasajè, li, li, li, li pa konplike jan nou wè l la. Nenpòt moun ki gen volonte a, ki pran. Di ase sèt ase lap mete yon silans.
Ok em kesyon mwen mande w m dakò tout sa w di la fò gon moun ki gen volonte ki pou mete tout sa l ye nan peyi a pwoblèm ki genyen se ke menm moun sa ki gen volonte a li difisil pou wè l antanke antanke moun ki pral met moun opouvwa. Li pè.
Pè paske nou gon lòt fòs envizib k ap kontrekare avansman peyi a ki se Core Group la, Core Entènasyonal la. Ajanda entènasyonal la pa ajanda moun ki vle gen volontè la. Ajanda entènasyonal la se ke depi lè Ayiti Ayiti ou poko janm tande yon moun ke pèp vote vre. Toujou genyen entènasyonal la. Ki ki mete prezidan? Toujou genyen entènasyonal la ki enfliyanse nan tout desizyon peyi Dayiti ap pran. Sa se yonn nan pi gwo gè, se pi gwo pwoblèm ke Ayiti ap rankontre. Ou gen dwa gen yon moun la, m gen dwa pa èt la. Ok, ann di, m bon se yon ti egzanp, si si vou vole. Ann di ou pran Wilson Jeudi ki se yon moun egzanplè. ki kapab ede mete sekirite paske misye di misye pa tolere koripsyon li pa tolere asasen li pa tolere vagabon li parèt li di nan nan jodi ki gen yon taktik an defans popilè ki kapab di nan ede m avèk sekirite peyi a men pwoblèm m pral rankontre kounye a fò m gen ekipman pou m fè li men Senatè sa a, ou pa jwenn depite sa a, ou pa jwenn polisye sa a ki pral chache kontrekare sa w ap fè a, rezon, rezon an se paske yo pa vle non yo soti, rezon an yo pa vle arete, men mwen menm kòm mwen sot di ou, m ap chache yon bandi ki rele Joseph epi m jwenn li anndan machin senatè bèl, bèl, m ap antre nan machin nan m ap pran bandi an, m ap pran senatè a, m ap pran chofè l, m ap pran sekirite l. Valda, pwoblèm. Rezon senp, toutotan ke w poko trase yon egzanp, ou kòmanse arete minis ki enplike nan dezòd, genyen yo, direktè jeneral ki enplike nan vagabondaj, genyen yo, polisye, kidnapin nan pap fini, paske nèg la di w konsa ke mwen menm, kisa yonn nan nèg yo te arete yo di w? Yo di w gade bèl soulye m, gade bèl pantalon m, gade gwo zam mwen, m pa janm vwayaje, m pa janm travay, m pa janm pati, m te di sa dènyèman sa nan. Nan yon entèvyou avèk Evertin, men lè moun lan di w tout bagay sa yo kote yo jwenn li? Donk fòk ou bay moun lan tèt la. Toutotan ke w pa bay moun lan tèt la, ou wè, w ap toujou gen bagay yo atè. Ki pwoblèm Ayiti genyen? E lè w arete yon bandi pa egzanp, yon bandi se yon pyès enpòtan li ye pou sèvis envestigasyon an. Egzakteman.
Lè w pran yon nèg tankou di Misye Riche, ou pa ka di ou pral fè yon entèvansyon pou tiye misye. Misye se yon nèg enpòtan.
enpòtan ya paske l konn enfòmasyon. Donk li di w sa.
Li di w zam nan menm la li pa menm. Se pa. Wè donk lò ke epi kounya menm ou mete l nan prizon epi ou pran telefòn li epi ou pa janm tann anyen lankèt se pousui. Donk li lè pou kesyon lankèt se pousui an Ayiti a kòm mwen te ba w egzanp lan jèn nan li gen prestij se vre li ta antre nan kidnapin nan men lè l gade y arete tout titi moun sa yo anyen pa fè yo se sa k fè kidnapin nan li vin dejenere chak jou kounya nan Nouvèl, Ou wè gon zòn k ap anpike. Ou wè gon zòn ki pa janm gen dezòd, k ap gen dezòd. Donk moun nan wè yo pa janm arete, yo pa janm fè yon entèvansyon. Bon gade konbyen depi kilè a Matisan yon entèvansyon fèt? Konbyen polis mouri? Jiskaprezan jiskaprezan nèg y ap. Kote 4 kap jwe foutbòl? Imajine nan yon peyi gen yon sèl rezèv gaz epi bandi bloke l. N ap vin sou sa jisteman. Men avan, ban m mande w yon dènye pou n ka fini pati sa. M gen tandans a kwà ke bandi, pèp la gen plis estim pou bandi ke m ta di otorite ki la a. Ou konprann. Egzanp, dènyèman m ap tande Tony Mix k ap pale lè l t al jwe Village de Dieu. Li di ke kòman ou vle pou l di ke l pa pral jwe la paske non sèlman bandi yo asire l l ap gen sekirite but li di non l pa al jwe li vin tankou yon si bon kat make pou yo men lè l al jwe a l deside al jwe Epi bandi sa yo, yo di yap bal sekirite. So, sa vle di ke pèp la toujou, an m di pèp, lè m pale de pèp m pran yon egzanp, moun yo plis kwè nan bandi a zam nan ke dadi leta ki pou pote sekirite ba yo. M panse, eske aspè desandant sa, ok. On ti grenn bagay ou panse daprè ou menm lapolis ka fè pou omwen asire. popilasyon an. E pa bliye nan kominote a lap viv avèk bandi a al li pè tèt li tou yo fèk sot di li avèk sekirite otonomik donk menm moun sa li ka yon pyès enpòtan pou lapolis la lapolis la paka just antre pou di moun sa ke ou pral fè yon entèvansyon epi ou pral tonbe tire moun. Pi gwo fòs lapolis la se yon sèvis entegre, yon sèvis entèlijans, yon sèvis envestigasyon k ap ba ou anndan epi pou soti deyò. Tout gwo nèg kit se Ben Laden, kit se Kadafi, tout gwo moun yo, yo kenbe yo. Se gras a sèvis entèlijans lan, menm pwòp moun anndan an k ap ba yo. Donk lapolis la pa janm fè okenn entèvansyon. Pi mal ankò, menm lapolis la li nan menm konplo avèk bandi a. Donk pèp la vin pa gen. Lapolis la konfyans ankò pandan m ap pale avèk ou la. Mwen menm ki enstwi prèske 7 a 8 pwomosyon polisyè. Podyab nèg yo, yo pa ka itilize menm premye kod nan bout kod bleu a non. Paske yo pa genyen, non sèlman itilize yo itilite yo bezwen an, gon kesyon ekonomik tou. Ekonomik, jisteman. Pase ke lè bandi a ap ba ou sa yon polisye 5 mil dola ameriken, 10 mil dola ameriken pou ba l enfòmasyon, se pa fòt li. E polis. E polis lan la polis pa gen dadi pa gen materyèl de travay bon son kò m panse ki vrèman neglije bon se pa fo wi alò m pap di kò pito son son enstans ki vrèman meprize. Imelda an verite e la polis pa fè entèvansyon si w pa gen sèvis envestigasyon entèlijans li di w pou fè l donk si w antre w al fè l anpil inosan pral mouri e malgre sa pou reyèlman aktyèlman. Nan kounye a, pou gen yon solisyon peyi a, fòk yon sakrifis ki fèt. Ki nou pral pran poz lan. Regrèt sa, si se pitit bèl fanm ki nan ki nan rue Lalette, ou konprann m regrèt sa, fòk sitiyasyon an chanje e l ka chanje. Nou pral pran poz lan e n ap tounen tousuit aprè pou lòt pati emisyon an. Moun yo rete branche voye kesyon nou e n ap tounen.

Nevada aktyèlman kounye a gen dwa konte konbyen peyi ki t ap twò kontan vin vann Ayiti ak m ap ba w rezon. Aktyèlman kounye a gen anpil machin k ap fèt ki pase via gaz. Dezyèmman, menm machin yo fè kounye a, yo gen yon pwosedi ladan yo pou yo boule mwens gaz. Sa vle di ke lè yon peyi tankou Ayiti ki bezwen gaz, gen twòp peyi ki pare pou yo vann gaz la. Donk mètnan, èske se yon politik? On peyi pa ka gen yon sèl rezèvwa. On peyi pa ka tann ti gaz la prèske fini pou achte li. On peyi pa ka gen yon diskisyon gen twa kat moun oubyen son sèl grenmoun k ap achte gaz. Ta sipoze gen menm kat antite, senk antite k ap achte gaz. Leta pa gen anyen pou l avèk gaz non. Non peyi serye, leta pa gen anyen pou l avèk gaz non. Bon, tout sa se movèz gouvènans. Movèz gouvènans.
Wè, pase imajine ou gen konbyen sitèn, 4 ou 5 sitèn gaz yon sèl kwen. Sitèn gaz rezèv ou se bagay pou ki nan dèyè wi, se bagay pou ki nan kwen ki epaye de piblik, ki lwen de sikilasyon wi. Lè chita la a Matisan, se sak fè w gen sa w gen kounya la a, bandi bloke l. Mentnan poukisa bandi bloke li se la pwoblèm nan. an bandi bloke li paske yo dil poul blokel mentnan kounya se pou al chache kiyes ki dil pou blokel la pou deblokel kom mwen diw pwoblem ayiti a son pwoblem ki pasager li ye son pwoblem tanporè li ye son pwoblem kap rezoud just ap mande kilè lap rezoud men dejenerasyon kin vini kounyea li vini akoz se moun kap batay pou plis pouvwa ou poko janm tande y arete on moun ki enplike nan zak kidnapin yo. Wap pale yon gwo gwo chèf yo, gwo entelektyèl yo. Paske di avèk aksyon e 2 bagay ki diferan. Donk, toutotan ke w pa gen sèvis sa a mwen di w, e e kap ede avèk tout nèg ki anlè yo, kap bay zam yo, kap antre zam yo, byen ke m wè gon ti amelyasyon ki kòmanse fèt, yo kòmanse ap pran enpe moun, men nou bezwen plis jistifikasyon. E ankò map di w li. Otorite ki gwo nèg on bandi genyen pou bloke on sitèn gaz on peyi epi li di w epi li pran gaz la epi lap vann li menm epi kiyès kap achte reachte gaz la nan men l ankò lapolis. Ya.
Men menm leta pa ka al pran gaz la anba a gade jan yo te fè yo kouri a dènyèman la. Tolerans. Ou konprann?
Kont, Bandi an di w li menm li ap vann galon 60 dola.
Bernard, nan konstitisyon yon peyi, n ap antre nan domèn teknik, pa gen moun ki gen otorizasyon pou tiye moun. Lapolis pa inosan, lame pa inosan. Menm lè lapolis ta tire sou yon moun, fò l jistifye l. Byenke nan peyi demokratik, fò. Moun lan gen dwa gen zam pwoteksyon li pou pwoteje fanmi ou, biznis ou kontre sa k ap pase la yo. Menm lè w pa rive tiye yo, fò w jistifye l. Paske zam nan lavi moun lan, se li k biznis moun lan. Se li k fè sosyete a. Ou pa ka gen otorizasyon pou ap tiye moun adwat agoch konsa. Mèt nan peyi Dayiti, ok. Ou wè ou menm ki la a Valda? Ou di ou pral Ayiti demen si Dye ve? Depi panno nan bute a w ap tyeke tike a kòk kò kòmanse sote. Egzakteman.
Alevwa pou w ta rive nenpòt la. Lè w rive nenpòt la kounye a menm, ou pa ka derape paske kounye a ou pa gen gaz pou amenn ou kote w pral ale a. S on s on pwoblèm pasajè, s on pwoblèm ki veridik men s on pwoblèm ki kapab rezoud. Avèk yon papa volontè. Mentnan sèlman sa nou bezwen konnen se ke moun ki di bandi a bloke gazadè, moun ki bay bandi bandi a bazadè vale kòmanse mete kò mete 4 5 moun sou pye tout moun ap pran men yo isit yon peyi serye depi yo akize yon moun ou pa wè sak pase govènè majistra new york komo yo nèk ak Koze l nan ti konvèsasyon entim ak kèk anplwaye, yo mande pou l demisyone. Peyi Ayiti, nèg pran pòz pou gen plis fanm. Nèg pran pòz pou gen pi bèl fanm. Bon, bon, bon nèg ap fè konkou fanm nan gouvènman, nan ofis, nan bagay. Donk sa vle di gen nivo koripsyon an. Nivo ensekirite a, e pa nan tiye moun sèlman l ye, li nan tout kalite kit se travay w ap bay moun, kit se achte, li global. Men li ka rezoud an 1 klendèy si w gen papa ki gen volonte a e ki di w konn sa k pase, m pa pè mouri. Mwen repete papa sa anpil. Yon papa, yon papa. E daprè ou menm? Vue d'ensemble, Si w tap bay yon papa, kiyès ou tap bay? Bon, jiska prezan, m pap di sa paske misye se fanmi mwen oubyen, men le mond, Wilson Jeudi, li fè yon prèv de yon papa. E mansyone papa, se papa a se yon prezidan ki gen responsablite pou bay pitit. Si w gen yon pitit fi w la, Valda, e li pral lekòl, w ap asire w soti deyò a pou w kanpe tann bis la k ap vin chèche l la pou l monte e w ap asire w ke w vin kanpe lè l tounen. Se djòb responsablite w w ap fè. Se menm sa Ayiti bezwen, yon papa ki reyèlman sousye de pitit li. M ap ba w yon senp ti egzanp ki fè m di w ke jiskaprezan Wison Jeudy fè prèv. Mwen mwen ou gen pou wè mwen menm m te lè Wilson fèk eli nou te travay avèk Wilson ede l m fè plizyè majistra antre al fè seminè administrativ nou voye anpil kamyon nou voye anpil truck nou voye anpil travay ale men m pat gon chèk nan meri men lè yo ba w 30 mil goud 30 mil Se la a payem ka peye tikè pou antre. Mentnan, m te konn antre nan Haiti preske de twa mwa pa mwa, fwa pa mwa pou m bay Wilson sèvis mwen a tout meri a. Men aprè, Wilson vin fè yon lèt ki di ke depi yon moun ou pa vin nan meri a de twa jou, abandone pòs ou revoke. Sa vle di ke pèsonn pa epanye. Donk, mwen menm m pa t anplwaye, men konbyen moun m wè kounyè a? Leta kap pran desizyon sa yo. Gen gwo gen yon gwo otorite e Wilson tap òganize yon kanaval e gen yon gwo otorite e ke Wilson mande yon sponsor li di Wilson ok map ba ou yon chèk 250 mil. Sa vre? But yon dezyèm fwa. Ann voye kote misye epi misye di map gentan bo chèk la kounye a lè kanaval la fini epi lè sa voye chèk la ba Wilson ebyen Wilson fè yon lèt ak tout chèk la monchè mèsi anpil pou jès la men se te pou kanaval li te bezwen chèk la kounye a kanaval fini ou mèt pran li lè yon lòt moun bezwen li men pat gen dèt konbyen moun non men konbyen moun kap fè sa. Non men eske l pat gen dèt paske kanaval toujou se kanaval yo touche tout sa. Bon bon kit li te gen dèt kit li pa gen dèt men sa ki pi enpòtan sa boule m fòk li fè prèv devan nou li fè yon prèv administrativ donk mwen ap mande ou pou l fè prèv li avan kanaval donk jan de jan de administrativ sa 2 moun sa yo ou pap fasil jwenn yo ou pap fasil jwenn yo gen moun bouch moun ap tranble pou ta eseye menm mansyone non nan kidnapin oubyen oubyen nan koripsyon oubyen oubyen nan zak ki pa bon wi. Nan ou te anonse l talè a nap pran yon lòt ti nap pran yon lòt aspè alò nan emisyon an e sa a son aspè senp map ba ou 5 politisyen. Defini yo pou mwen pa yon mo. Ok.
Selon ou menm.
Ok. Ok? Andre Michel.
Michel l ap fè bri men li pa genyen fòs ke l ta bezwen pou l fè sa l bezwen fè a. Si l t ap fè l, sa pa l gen prèske 5 an l ap dwe sou Mateli. Ou ban m plis konbo la. Defini l pa yon mo. Pa egzanp, m gen dwa di w entèl. Ou di m. Tan pèdi. Andre Michel se yon tan pèdi. Tan pèdi. Ok. E lajan l ap. Sa angaje w, byen si. Wi, tanpri. Li pa janm abouti a anyen. Ok. Moyiz Janchal.
Moyiz Janchal, yon lidè ki fò. Yon lidè ki genyen entènasyonal ki apwouve li. Li sèlman gen yon ti kontrè avèk jan drapo nwa e wouj la ki sa se yon lòt konstitisyon ki fè l. Men se yon lidè a respekte. Plezir.
Moise Jean Charles ou met respè kòm on mo paske m fèl defini w pa on mo. Ok. Ann ale konnya pou Bon André Michel m di w Moise Jean Charles ann ale pou Youri Latortue. Youri Latortue li fè twòp tan nan politik la ke jiskaprezan nou pa wè kisa l remèt nou. Donk sa yon lòt pèdi tan. Enkonpetan ou vle di oubyen pèdi tan? Paske son mo m vle. Yo pa w on mo. Ou di m Andre Michel son tan pèdi menm si se 2 mo. Bon bon poul ta rive prezidan jere peyi a tan pèdi li enkonpetan li latòti non kapè Gaby Michel depase je tire se depase pase ou vle di kaplim pa bon byen ke n pa tande l vrèman non li se depase li se depase bon Martelly te yon 1 prezidan dyaspora li pa fè prèv prezidan dyaspora l e tout sa kap fèt kounyè yo. Mateli pat fè on travay e prezidan jan l te sipoze fè l ki fè peyi a rive nan eta l ye kounyè a donk mwen menm si gon eleksyon demen sove la m pap vote mateli. Bon pa dim, defini l pa yon mo pou mwen selon ou menm.
Nou pa dakò pou prezidan. Mateli. Pèdi tan.

ki toujou ap pale etc li nan politik tou chevel toujou gwo cheve.
Professeur Merilien m pa fin sonje pèsonaj ou la men si m konnen m tap konnen l ok
now Dimitri o epa nèg ki nan prizon m metel wi m metel paske selon

dan. Menm devan baryè prezidan. Chèf a sipoze pase non. Epi lè se mwen ki chèf pwotokòl, responsab di kote prezidan. Menm lè prezidan pral dòmi fò m konnen. Se sèl madanm ni sèlman ki ka bouje anndan an. Pou mwen te medyòk.
Medyòk nèt nan pèfòmans pwofesyonèl polisye. Kòm yon aspè ensekirite.

Mete Mete lis Defini pa ou mo jisteman Sous nan chak Sansasyon So A sansasyon Kèk sansasyon Men lojikman, yon jounalis pa ta sipoze. Fason a mwen ke w nan people, wap fè bèl jan de cho, sè choz la, men yon jounalis politik, èske w panse l etik? E bon, m pa konnen si pou okipe pòs politik, men si pou okipe pòs politik, se non. Paske yon jounalis, ou gen enfòmasyon, men ou pa ap travay nan fòmasyon an. Donk tout je mon a sou Kaka kap fè yon kap fè bèl radyo ke l rete kote l ye a men l pa janm panse menm antre nan politik la paske pou w antre nan politik la tout e pou bon mwen la tout moun sa yo la deja yo la deja Jisteman bon se yo w toujou tande yo bouti jisteman yo yo wi paske yo kreye sansasyon tankou w wè pwogram sa a ou gon bèl emisyon paske gon moun kap di sa moun bezwen tande li pap li pap Kite pou di sa pou di, pou nan bidi w. Donk on lòt emisyon ou poche l gen anpil moun k ap vin tande. E sa m konnen e tout moun ou di la yo m konnen tout.
Ok, m ap ba w twa enstitisyon nan peyi a, ok, w ap jis pou ou menm èske yo merite pou yo la oubyen ki apò yo pote e w ap defini yo tou pa w an mo. DMPAD.
Gaspiyaj. Pou ki sa?
Plas li pa la. Pou ki sa?
Paske chak bon bon bon bon. Sa k pase kounye a, pa ka gen gaz nan peyi, yon administrasyon depi bandi di grèv menm tout menm administrasyon minis lan nan grèv, direktè an nan grèv, anplwaye an nan grèv donk moun sa yo enkonpetan. Enkonpetan. Enkonpetan.
So bmpad pa gen plas li. Retire li, mi mete l anba yon lòt antite, antite sa pa gen plas li menm nan peyi a. Ok. Nou gen prèv la la a. Tande la mea.
La polis.
Bon la polis pa ka polis. Non konnen wap di wap defini yon mo e wap wap ajanse wap di. Non la polis jiska mea li rete fò. La polis fò ou dakò. La polis fò. Mwen si pa dakò ak ou. La polis pa fò.
Non non menm tou.
La polis ap fè vi de ti pase tande yo la nan nan nan nan akademik yo diw on polis fò tou depan de ki gouvènman gen on polis fèb tou depan de ki gouvènman gen pran pou egzanp etazini sou prezidan jimi katè wè ki jan ki jan lame etazini te ye iran tout moun tap jwe avèl tap pase nan betiz lè reagan vin monte respè mentnan la polis la li fèb nou dil pa bon paske polisye pat byen touche li oblije ap touche nan men bandi. Polisye pap byen touche wi yap antre nan tout bagay ki pa bon men si gon gouvènman ap asiste yap mande pou polisye byen touche bon tretman pou polisye kisa yo fè yo pap anyen non yo pap anyen non dènyèman m pwal nan otèl kingdom pa vre m gon m tap soti kay yon kouzen mwen fè evèn jodi tap kontinye pou mwen genyen 6 polis ki kanpe mwen nan lari a. Pou diw kyes mwen ye bagay epi m di mesye yo nèg yo antre nan dapèy nal manje nou bwè bagay lè yo jwenn kòb yale men koumen isit wap jwenn kap fè sa lapolis la m pap janm dil fèb paske m te gon polisye kap esplike mizè Menm nenpòt polis Ozetazini ki fè yon bagay ki mal, e paske l vle. Paske polis la byen touche, li gen tout ekipman li, li gen asirans pou fanmi l. Donk lapolis la, li toujou rete fò, men li gen yon gouvènman ki pou l. Men se lapolis la pa janm fèb, men lapolis la pa inosan. Pa egzanp, si w voye polis la, apa lè yo ta pral lage bonm nan nan Iwochima, ou pa di majò ki lage bonm nan, msye pa bon. Bon, lòt yo di al lage sa, al lage, se djòb li. Polisye a yo. La la la la la Men si w voye polisye a al fè yon zak epi li gen 2 mil depil Ou poko janm wè polis k ap fè sikilasyon nan lari a epi yo yo pa gen zam yo pa gen radyo nan men yo Yo gen yon bout kout epòn sèlman pa gen M4 Donk polisye a se polisye men l pa gen ekipman pou l fè travay li Ok Donk ni polis la fèb paske gen yon gouvènman ki fèb Men si te gen yon gouvènman k ap bay tout itilite l bezwen an pou l antre nan vilaj de Dye Antre nan Men, pou l antre nan kanaran, pou l antre lòtbò a, gen lè sa t ap ret fò. Li pa vle tou yon polis pou chak jou l ap tiye 10 moun, pou l ap tiye 20 moun, pou l di se yon polis fò l ye. Li bezwen bay teknik li yo, bay li fòmasyon, pa li resevwa fòmasyon. Egzat. Pran sa a, mete l la a, epi al fè sa a.

Piti ke la, w ap blanchi, w ap klere moun ou vle. Men Kou Siperyè dè Kont, si l t ap fè travay li pandan ke m ap pale avè w la, kesyon de gaspiyaj ki fèt nan Leta a, yo pa t ap fè li, monchè. Men si toufa ke li te, tankou kòb Petro Karibe, pifò moun ki di yo yo gaspiye kòb Petro Karibe, yo pa kwè ke se dè kont yo pase. Si yo t ap fè yon travay etik pwofesyonèl, si yo te gen yon barèm ki te di konsa ke yon. Fè sa, fò gen sa. Kapab gon prezidan, yon minis, yon senatè, yo fè sa, mwen vle bay fèt. Donk li, mwen kapab di li, li te ka travay wi, men fò dènye konbyen dis ane yo li ekstrèman enkapab. Parapò a sa w sot di. Salut pèsonalite yo, m gon moun ki monte nan tèt mwen la Pierre Espérance. Ah bien sûr nèg dwa de lòm yo byen m di w nèg sa yo yap pale konsa se paske pa genyen yon pa genyen yon etik pwofesyonèl yo te gen ap fè piblisite pou tèt yo. Defini l pa yon mo pou mwen.

Yon lòt minis ki responsab planifikasyon planifye kwa? Lèt la anba ministè enteryè, minis enteryè. Enteryè, ok.
Se di w prefere ke pa gen ministè sa yo men te ka gen petèt yon direktè jeneral. Direktè gaspiyaj lajan.
Ok. Paske chak ministè sa yo fòk yo gen de twa kat machin, fòk gen lit konbyen sekirite, fòk gen lè y ap pati fòk gen de twa kat konbyen dola. Gaspiyaj lajan. Donk tout. Paske kòm mwen sot di ou, ou redui depans leta yo, paske gen yon gaspiyaj k ap fèt nan leta a, yon gaspiyaj lajan. E Gretchen te di m sa dènyèman, si yon moun monte kounye a, an n di Prezidan Nixon di l, Prezidan, kote w ap jwenn lajan pou mete nan peyi a, kote w jwenn lajan Gifès ap fè nan Dèlma 1? Paske twòp lajan nan peyi a ap gaspiye. Imajine yon minis ap antre isit, l ap vin. Nan seremoni yo envite l, jwèt la sis moun pou fè kwa ke l pa bezwen.
Tikè lavyan an e yon de twa mil ppm pa jou pou fè kwa. Epi otèl. Poukisa gaspiyaj? Genyen yon konsila isit ki gen responsablite lè ofisyèl ap sot nan peyi a pou l al antre, pou l ale, pou l akomode l ak tout anplwaye. Kòb peyi a ap gaspiye.
Ok Now M panse se dènye kesyon petèt lwa ka gon lòt ki monte nan tèt mwen Si ou ta fè yon gouvènman pou Ayiti pou daprè ou menm pwojeksyon ou fè ki pou ta ede Ayiti soti nan katchouboumbe sa si daprè ou si ou t ap monte yon gouvènman kiyès ou t ap mete nan tèt bon

Polisye k ap fè dezòd e se yon nèg ki fè anpil sèvis entèvansyon, se yon nèg ki fè anpil sèvis entèlijans, donk Kanaris Jim t ap chèf lapolis, sa se si.
Prezidan li pa negosye Wilson Jeudi paske li kapab pase lòd la. Men premye minis, bon, byen ke misye ka pa t ap kontan, li t ap pran Moyiz Janchal. Li t ap pran Ti Mòy. Li t ap pran Ti Mòy. Ti Mòy li menm li pa nan ti pati, ti zanmi, li pa nan ti bagay sa yo.

Men li pa gen yon rekòd de travay ke l fè ke l kapab al fè kanpay sou li. Men Wilson Jeudi, li gen yon non sèlman yon rekòd administratif. Li menm te fòme BRICOR, Brigade de Contrôle des Rues, a lepòk sa a. Preval te di ke se lame l ap fòme. Lè sa a, tout biznis nan Dèlma te gen silans ladan yo. E li menm o nivo sekirite li son tè prèv li, o nivo administrativ li son yon tè prèv li, o nivo pwòpte li son tè prèv li, o nivo koripsyon li tè prèv li, o nivo ti fanmi, ti fanmi isit, ti zanmi isit li fè prèv li. Wè, donk e sa k fè n ap mete l. Donk Moy li menm li konn tout raketè yo, li konn tout bon moun yo, li kapab fè yon bèl premye minis, yo mete Kalanri Boucher kòm chèf de lapolis.

Li konn lwa yo. Li konn lwa yo trè byen e misye ka fè, misye kapab fè yon prèv. Ou gen minis lasante. Minis lasante mwen ta di w lan avèk doktè Mariz nan jistis paske misye fè, li fè anpil, anpil prèv nan sante. Bon, pou sa m konnen.
Mwen
gen de. Ou gen minis, minis komès.

Eske ou gon bagay ke ou panse ke ou ta ka fè ke m pat poze w kesyon ki sou sa? Bon, m ap di w ke m trè kontan m te la pou m te pataje ti opinyon sa yo avè w. E m ap di pèp ayisyen an ke Ayiti p ap peri. E Ayiti malad, l ap geri. Se kesyon de volontè. Moun ki an chaj yo pran responsablite, youn nan pi gwo responsablite nou bezwen se rive a yon moman pou di blan an non, m pap fè sa w ap di m fè a. Se yon moman pou di ok se zanmi m ou ye vre wi men w fè yon dezòd ou pral w ap arete, se fanmi m ou ye vre wi men w pa kalifye nan pòs sa. Tout otan ke nou pa gen eleman sa yo ki reyini, Epi pou nou devlope peyi a, ebyen nou fèk ap rete nan eta nou ye a, se pou tout moun enplike paske sekirite moun se chak grenn moun ki responsab. Ayiti pap peri e Ayiti ap geri e Ayiti chak nou menm son doktè, chak nou menm son pwofesè, chak nou menm son polisye e chak nou menm son minis.
Alò mwen te kontan pase ti moman sa avèw paske mwen nou fon sa w panse ou renmen. Jan n te ale an. Monchè bon ou prije m retire tout sak anndan m e tout sa m di yo yo sòti anndan mwen wè e zafè m viv yo. Mwen remèsye tout moun pa bliye emisyon sa son seri demisyon ke nap genyen nap gen politisyen nap gen doktè men nap toujou fèl sou yon fòm diferan paske nou menm nap chache la. Firenze e m kontan e resevwa Mesye Jeudi e pa bliye nou genyen bps TV rezo ok ki ede nou nou genyen nou genyen alò nou genyen tou TV ok.